Bonjour, bonswa tout moun, se avèk anpil plezi nou di w byenvini nan edisyon nouvèl sa ke nap pote sou chanèl nou an ki se Ayiti Metro. Men tit ke nou pral devlope pou nou jodi a, sou aktyalite ki ap pase lakay nou. Ann kòmanse avèk yon nouvèl urgent ki sòt tonbe, yon gwo trajedi frape vil Wanament, Yon dal an beton efondre sou yon chantye konstriksyon epi plizyè bwàs mason ta rete kwense anba dekonb yo. Nou gen dènye enfòmasyon sou sitiyasyon an ki kritik anpil nan moman n ap pale a. Yon lòt kote, gwo kou pou trafikan dwòg nan vil Okay. Lapolis nan depateman Sid la frape fò nan Wanament. Yo mete men sou 5 moun, pami yo 4 jenn avèk yon ganmoun 68 lane nan kad yon operasyon kontre trafik stipefyan. N ap gen detay sou operasyon sa avèk non moun yo arete yo. Epi pou nou fini, yon gwo viktwa pou kominote ayisyen yon Ozetazini. Ta sanble pral gen soulajman pou yon demi milyon konpatriyòt. Lajistis amerikèn bloke desizyon administrasyon Trump la ki te vle kanpe pwogram pwoteksyon tanporè a, tps, la avan lè. N ap eksplike ou enpòtans desizyon sa ki garanti stati yo jiska 2026. Epi, nan nouvèl entènasyonal, yon katastwòf endistriyèl nan peyi End, yon eksplozyon terib nan yon izin chimik touye omwen 39 moun epi blese pizyè douzenn lòt. Se yon dram ki kite tout yon kominote an dèy. Epi Ozetazini, deba sou imigrasyon an pran yon lòt nivo. Prezidan Donald Trump fè yon vizit kontwovèse nan yon nouvo sant detansyon ki gen gwo sekirite nan Florid epi l fè kèk deklarasyon chokan. Pandanstan, gwoup anviwònmantal yo ap goumen nan lajistis pou bloke ouvèti sant sa a. Rete avèk nou pou devlopman tout pwen sa yo nan jounal la. Jis avan ke nou kòmanse, n ap di w pa bliye abòne avèk chèn nou an pou w ka rete konekte avèk nou e pou w ka jwenn tout dènye videyo nou yo genyen pou nou lage yo.
E jan nou te anonse w li nan tit jounal la, nou pote yon nouvèl urjan, yon nouvèl ki sot tonbe la menm, soti dirèkteman nan vil Wanament nan departeman Nòdès peyi Dayiti. Men sa nou aprann, yon gwo malè frape yon chantye konstriksyon nan vil la, yon dal an beton efondre, li tonbe nan zòn ki lele Diwo a. Selon premye enfòmasyon ki rive jwenn nou, dan la tonbe sou plizyè bòs mason ki te nan zòn nan anba strikti a. Se yon sitiyasyon ki kritik anpil nan moman n ap pale la a. Evènman trajik sa a rive pandan ke yon gwoup travayè t ap koule yon dal. Pou moun ki pa abitye ak konstriksyon, se moman kote yo vide beton an nan yon ankadreman pou fòme etaj oswa plafon yon kay. Se youn nan moman ki plis delika nan yon konstriksyon. Selon sa temwen ki sou plas yo rapòte, dal la lage, li kraze epi li tonbe. Moun ki te nan lalantou yo, yo di ke te gen plis pase 12 bòs anba dal la menm lè li tonbe a. Nou dwe presize ke chif sa se yon chif pwovizwa, se sa premye moun ki wè yo rapòte. Sitiyasyon ap evolye de minit an minit. Nan moman nap pale avèk ou la, se panik total ak gwo konfizyon nan zòn Diwo nan Wònament. Moun nan katye yo, fanmi, zanmi travayè yo kouri vin sou plas la pou eseye pote sekou ak pwòp men yo. Y ap eseye retire blòk beton ak bout fè pou wè si yo ka jwenn moun ki vivan anba dekonb yo. Se yon sèn ki chaje ak anpil emosyon ak anpil enkyetid. Nou aprann ke otorite lokal yo kòmanse mobilize. Premye sekouris yo, tankou manm pwoteksyon sivil ak ajan lapolis ki nan zòn nan, Te rive sou lyo trajedi a. Travay yo p ap fasil ditou paske yo bezwen gwo ekipman pou leve blòk beton ki lou anpil yo san yo pa mete lavi potansyèl sivivan yo an danje. Chak segond, chak minit konte nan yon sitiyasyon konsa. Kalite aksidan sa yo, malerezman, se pa yon bagay ki nouvo nan peyi a, sa soulve yon lòt fwa ankò kesyon ki enpòtan anpil sou kalite konstriksyon k ap fèt yo ak respè nòm sekirite nan chantye yo. Èske materyo yo te bon? Èske poto ki te kenbe dal la te ase solid? Se tout kesyon sa yo ankèt ki pwal fèt yo ap gen pou reponn. Men pou kounya, priyorite a se pa sa. Priyorite nimewo 1 an, se chèche lavi. Se fouye nan dekonb yo ak espwa pou jwenn moun ki vivan toujou. Pou kounya, nou poko gen yon bilan ofisyal sou kantite moun ki blese ni konbyen moun ki ka pèdi lavi yo. Nou ka sèlman imajine ke opital ak sant sante nan vil Wanament ap prepare yo pou resevwa viktim yo.
Yon lòt kote, gen yon gwo kou lapolis bay nan vil Okay. Direksyon depaktemantal lapolis nan Sid la fè konnen yo mete men nan kolèt 5 moun nan kad yon operasyon kont trafik dwòg. Operasyon sa montre aklè detèminasyon lapolis nasyonal la pou li kontinye lite kont zak malonèt kap dechire kominote nou yo. Rete branche pou nou ba ou tout detay. Nouvèl la sòti dirèkteman nan biwo kowòdinasyon laprès lapolis nasyonal Dayiti. Selon enfòmasyon sa yo, se nan jounen mèkredi 25 jen 2025 ki sòt pase a nan lanwit ki te gen yon gwo desant lapolis nan vil Okay. Pli presizeman, operasyon an te fèt nan yon zòn ki rele Nan Labape ki se yon katye nan vil la. Se ajan SDPJ yo, sa vle di Sèvis Depòktemantal Polis Jidisyarya, ki te mennen operasyon sila a. Fòk nou soulinye, SDPJ a se yon branch spesyalize nan lapolis la ki la pou mennen ankèt sou gwo krim tankou trafik dwòg, kidnaping ak lòt gwo zak bandi. Travay yo fè a enpòtan anpil pou demantle rezo kriminèl yo. Se nan kontèks sa, yo te aji apre yo te fin ramase enfòmasyon sou aktivite sispè ki t ap fèt nan zòn nan Labapen an. Pandan operasyon sa, fòs lòd yo te rive arete 5 moun. Men non chak grenn nan moun sa yo lapolis arete a. Premyèman, gen yon jèn gason ki rele Ro Ralph Dady Willens, li gen sèlman 21 nan. Dezyèmman, gen yon Senjan Will ki gen 21 nan tou. Twazyèmman, Josile Stevenson ki gen 22 zan. Katriyèm nan, Se Lubin Pierre Claude ki li menm gen 23 zan. Epi senkyèm moun nan se Mouno Compère ki gen 68 an. Lè n ap gade laj moun sa yo, nou wè gen 4 jèn gason ki nan laj ventèn yo, yon laj kote yo ta sipoze ap bati avni yo, men malerezman men nan ki aktivite yo jwenn yo. Epi nou jwenn yon granmoun 68 lane nan mitan yo, sa ki montre aklè Pwoblèm trafik dwòg la pa gen laj, li touche tout kategori moun nan sosyete a. Se yon bagay ki dwe fè nou tout reflechi sou ki avni n ap prepare pou jèn nou yo. Men, se pa sèlman arestasyon ki te genyen. Lapolis te fè yon sezi tou. Yo te jwenn nan men mesye sa yo yon kantite sa yo rele pay sèch. Selon nòt lapolis la, pay sèch sa yo sanble anpil anpil ak fèy mariwana. Kounya, yo pral fè yon analiz sou pwodui a pou konfime nati li egzakteman. Nou konnen tout moun ki abite Okay, sitou nan zòn kote operasyon an fèt la, dwe santi yo yon ti jan soulaje. Trafik dwòg se manman anpil lòt move zak, se li ki ankouraje ensekirite, se li ki lakoz anpil jèn pèdi lavi yo swa nan batay ant gang, swa paske yo vin malad akoz konsomasyon pwodui sa yo. Kidonk, chak fwa lapolis rive mete men sou yon gwoup konsa, se yon viktwa pou tout kominote a. Bon, Kounya anpil moun ap mande kisa ki pral pase pou 5 moun sa yo yo arete a. Ebyen, nòt lapolis la presize ke yo tout plase nan gadavi. Sa sa vle di? Sa vle di yo nan men lapolis pou kounya, kote yo pral poze yo kestyon nan kad ankèt la. Lè lapolis fin fè travay pa li, lap voye dosye a bay lajistis. Se yon jij ki pral deside ki suit ki merite bay dosye sa a selon lalwa peyi a. Pou nou fini, nou kapab di se yon bèl kou lapolis nan Sid la reyalize. Sa montre, malgre tout difikilte yo, gen gason ak fanm vayan nan la pnh la k ap travay san pran soufle pou pwoteje popilasyon an. Nou ankouraje sitwayen yo pou yo toujou kolabore ak lapolis pou yo bay enfòmasyon sou tout aktivite sispè yo wè nan katye pa yo. Paske sekirite se zafè nou tout. Epi pou nou fini, jodi a nou gen yon nouvèl ki bay anpil espwa, yon nouvèl ki pote yon gwo soulajman pou plizyè santèn milye konpatriyòt ki ap viv Ozetazini, lajistis amerikèn kanpe an kwa pou li bloke yon desizyon administrasyon Trump la ki te vize retire stati pwoteksyon tanporè, sa nou tout konnen sou nou tps la, pou Ayisyen yo. Ann antre nan detay yo kounya. Se yon jij federal nan vil Nouyòk ki pran desizyon istorik sa a. Jij la rele Brian Cogan. Nan yon dokiman ki gen 23 paj, Jij Cogan bloke nèt tantativ administrasyon Trump la te vle fè pou mete fen anvan lè sou pwoteksyon imigrasyon sa a pou frè ak sè nou yo ki te oblije kite peyi Dayiti akoz enstabilite. Kisa desizyon sa a vle di klèman? Sa vle di, ekstansyon tps la ke administrasyon Biden nan te bay anvan an, li rete an plas. Pwoteksyon sa, ki konsène jiska 500 mil Ayisye, ap kontinye jiska dat 3 fevriye 2026 jan sa te anonse deja. Se yon gwo soufle pou yon demi milyon moun ki te nan enkyetid. Pou moun ki pa t ap konnen byen sa tps la ye, ann pran yon ti tan pou nou esplike li. Tps, ki vle di Temporary Protected Status an anglè, se yon stati spesyal gouvèneman ameriken an bay sitwayen yon peyi lè gen yon gwo kriz nan peyi sa, tankou gè, dezas natirèl, ouswa gwo dezod sosyal ki fè li danjere pou moun sa yo retounen lakay yo. Stati sa a pèmèt yo viv epi travay legalman Ozetazini pou yon sèten tan. Kounye a, ann tounen sou konfli ki te genyen an. Se sèlman kat jou avan jij la te pran desizyon sa a, Sekretè Sekirite Enteryè administrasyon Trump la, Madanm Kristi Noem, te anonse plan pa li pou li te koupe tps pou Ayisyen yo apati 2 septanm 2025. Sa te vle di li te vle koupe pwogram nan prèske 5 mwa avan dat nòmal li. Men jij Cogan, ki se yon jij Prezidan George Bush te nome, deklare desizyon Madam Norm nan te ilegal. Selon jij la, administrasyon an te vyole plizyè règ nan lalwa sou tps la. Premyèman, yo pa t bay moun yo ase tan avètisman anvan yo te pran desizyon an. Dezyèmman, lalwa pa pèmèt yo koupe yon ekstansyon ki te deja apwouve. Jij la mete anpil aksan sou aspè imen an. Li di, Anpil Ayisyen ki gen tps te deja fè chwa enpòtan nan lavi yo, tankou enskri tèt yo oswa pitit yo lekòl, pran angajman nan travay epi kòmanse trètman medikal paske yo te konte sou dat gouvèneman te bay yo anvan an. Sa ki plis frapan, se ke rezon administrasyon Trump la te bay pou li te koupe tps la pa kenbe dlo. Sekretè Noem nan te deklare ke kondisyon anviwònman Ayiti te amelyore ase pou pèmèt moun yo retounen an sekirite, Men deklarasyon sa an kontradiksyon total ak avètisman ofisyèl pwòp Depateman Deta ameriken an ki se biwo ki okipe zafè diplomatik peyi a. Depateman Deta kontinye ap di tout sitwayen ameriken pou yo pa vwayaje an Ayiti. Poukisa? Paske gen gwo risk kidnaping, anpil krim, gwo ajitasyon sosyal, epi aksè a swen sante limite anpil. Sa montre aklè, ke reyalite a sou telen an Ayiti pa pèmèt okenn retou fòse nan moman n ap pale a. Desizyon jij la donk, baze sou reyalite ak sou lalwa. Pou nou fini, desizyon sa pa sèlman yon viktwa pou Ayisyen, li gen yon gwo enpak sou batay legal ki ap mennen pou plis pase yon milyon imigran ki soti nan divè peyi, tankou Kiba, Nikaragwa, Venezyela, Kamewoun, ak Afganistan, ki anba menas pèdi pwoteksyon menm jan an. Se yon gwo leson sou endepandans lajistis, e se yon soulajman san parèy pou kominote ayisyèn nan ki ka respire pou yon pti tan ankò pandan y ap kontinye travay, etidye epi viv san kasotèt jiska fevriye 2026. Men batay la pou yon solisyon pèmanant poko fini.
E kwen ke nou pral devlope pou ou sou plan entènasyonal ap mennen nou nan peyi Etazini. Jodi a, n ap pale de yon vizit ki fèt anpil bwi, Prezidan ameriken an, Donald Trump, te fè yon vizit nan yon sant kote yo pral mete imigran ki antre Ozetazini ilegalman. Sant sa a, ki nan zòn Everglades, Florid, se yon kote ki kapab kenbe anviwon 5 mil moun. Pandan vizit sa a, Trump pa t manke fè kèk deklarasyon ki fè pale de li. Li te menm fè yon blag, li di, Yo pral oblije aprann migran yo kòman pou yo kouri devan kayman pou si ap eseye sove kite prizon an. Deklarasyon sa a montre yon ton byen dirèk sou fason li wè jesyon imigrasyon. Li ajoute tou, Avèk sant sa a, n ap mete moun yo kote yo dwe ye. Trump fè konnen li ta renmen wè plizyè sant konsa nan lòt eta nan peyi a. Sa montre klèman volonte li pou ranfòse politik imigrasyon an. Sant sa a, ki nan yon zòn marekaj nan Everglades, gen anpil mezi sekirite byen wo. Li pral gen pou plis piti 200 kamera sekirite, 28 mil pye barbelé ansanm ak plis pase 400 ajan sekirite ki ap veye sou li. Se yon enstalasyon ki fèt pou asire pèsonn pa chape. Dapre Trump, premye gwoup imigran yo ta dwe kòmanse rive nan sant sa a pati de mèkredi 9 jiyè ki ap vini la a. Sa vle di, sant la pare pou fonksyone nenpòt ki lè. Men, se pa tout moun ki dakò ak ouvèti sant sa a. N ap raple, semèn pase a, plizyè gwoup ki ap travay nan domèn anviwònman an te atake gouvèneman an nan lajistis. Yo mande pou yo bloke ouvèti sant detansyon sa a. Rezon yo bay la se paske, dapre yo menm, pa gen okenn egzamen apwofondi ki fèt sou pwojè sa a jan lalwa federal mande sa. Sa vle di, gen yon kontestasyon legal sou fason pwojè a te apwouve ak konstwi. Sa se yon dosye ki ap kontinye evolye epi n ap kenn ou enfòme sou tout devlopman yo. Sa klè, kesyon imigrasyon an rete youn nan gwo deba nan politik Etazini. Epi yon lòt bò, yon eksplozyon terib ki te swiv pa yon gwo dife nan yon izin ki fabrike pwodui pou konpayi famasyotik lakoz lamò omwen 39 moun epi blese plizyè lòt. Se yon katastwòf endistriyèl ki kite tout yon kominote Enn lan an dèy. Ann antre nan detay yo kounya. Dram nan te pase nan jounen lendi ki sot pase a nan yan uzin chimik ki pou konpayi Sigachi Industries. Uzin sa trouve li nan eta Telengana ki nan sid peyi End. Selon premye enfomasyon yo, te genyen plis pase 140 moun ki te anndan uzin nan ki tap travay le malè a te rire. Bilan an lou anpil, otorite yo konte deja omwen 39 moun ki pèdi lavi yo epi gen 34 lòt ki blese. Moun ki te sou plas epi ki chape yo dekri eksplozyon an tankou yon bonb, tèlman li te fò. Bri a te tèlman vyolan li seme panik toutpatou. Gen yon travayè, non li se Chandan Bourne, ki eksplike kijan li menm li te rive sove. Li te di li te deyò batiman prensipal la lè li te tande gwo bri a. San li pa reflechi, Li kouri, li voule yon me pou li te ka chape pou li menm. Malerezman, anpil nan kolèg travay li yo pa t gen menm chans la, yo te rete kwense anndan an pandan dife a t ap vale teren an. Kounye a, anpil moun ap mande, ki sa izin sa a te konn fabrike egzakteman? Ebyen, se yon izin ki te konn fè yon pwodui ki rele seliloz mikwokristalin ou MCC. Se yon poudre blan, yo sèvi avèk li anpil nan endistri famasetik pou fè konprime ak medikaman. Yo sèvi avèk li tou nan manje nou manje epi nan pwodui bote tankou krèm ak losyon. Sa vle di, se yon pwodui ki itil anpil men ki mande anpil prekosyon lè y ap manipile li. Devan yon katastwòf konsa, ki jan otorite yo reyaji? Gouvèneman Eta Telengana mete sou pye yon komite ankèt ki gen 5 senk manm ladan li pou seche konnen kòz eksplozyon an. Pou kounya, yo poko bay okenn detay sou sa ki te ka pwovoke dife a. Ankèt la ap kontinye. An atandan, yo bay lòd pou izin nan sispann tout operasyon pandan 90 jou, sou ti tan yo evalye tout dega yo ki anpil anpil. Ekipman ak strikti batiman an domaje anpil. Travay ki pi difisil la kounya, se travay ekip sekouris yo ki ap fouye nan dekonbr yo. Y ap chache pou wè si pa gen lòt viktim ki anba debri yo. Epi gen yon lòt reyalite, ki tris anpil, sou 39 moun ki mouri yo, Gen 25 ladan yo ki poko idantifye. Sa vle di, gen 25 fanmi ki nan soufrans, ki pa menm konnen si moun pa ewa fè pati de viktim yo. E se la ke nou mete fen ak Jounal nou a pou jodi a, n ap di w mèsi paske ou te fin gade li. N ap wè yon lòt fwa pou yon lòt edisyon.